Kwayab kapasite ladaptasyon dè nwa jodia se yon plezi pou m ansanm avèk nou bonswa tout moun bonswa ou bonswa. Johannes mon ami bonsoir vous. Salut Schneider, très content encore de vous retrouver sur notre chaîne de Semence H pour cette nouvelle diffusion de l'émission Génération Dorée, une émission d'interaction. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un sujet qui a intéressé en pile

Bergson yon lòt fwa ankò, yon gran bonswa avèm. Ok, rebonswa Schneider, rebonswa Johannes, rebonswa a tout moun. Ok, m pral pale de kapasite ou byen ankò kalite d'adaptasyon den nwa. Bon, avan m rantre a fon nan pozisyon m genyen ou byen sa m gen pou m di sou sijè a, mwen vle di dabò se yon bèl sijè, yon sijè trè enteresan, paske nwa yo, lè m di nwa m vle pale de moun ki soti an Afrik, ansanm avèk Ayiti sitou. Lè moun sa yo rive nan yon lòt peyi oubyen yo ta vann dan lòt peyi a, lè sitiyasyon kote y ap viv, y ap evolye, y ap travay chanje, yo gen yon gran kapasite pou yo adapte yo. Jan Schneider sot anonse l talè a, nou pral eseye gade l pwen pa pwen sou plizyè gran tèm oubyen plizyè gran chan kote nou kapab gade kòman nwa a li menm li adapte l. Premye bagay nou gen se adaptasyon, kòman nwa li menm li adapte l, lè l soti nan peyi kote l ap viv la pou l al nan lòt peyi. Alò, ban m pran egzanp, yon Ayisyen ki soti ann Ayiti, ki ale Ozetazini pa egzanp. Bon, se pa mwen k ap premye di sa. Lè Ayisyen ann Ayiti, gen de prensip ki etabli vrèman. Gen de lwa ke l dwe respekte, men akoz de nou gen yon sistèm jidisyè oubyen nou gen Leta a li menm, oubyen moun ki pou fè aplike prensip sa yo pa vrèman fè travay yo dwe fè a, Ayisyen an vin neglijan antanke Nwa. Men si l rive Ozazini, kote l gen konnen gen kontravansyon l pral peye, li gen de lòt sanksyon. Yo kapab ba l, ou pral wè li adapte l, l ap fè tout sa l gen pou l fè, tout prensip ki la pou l respekte yo l ap respekte yo. Kesyon de pa boule limyè wouj, kesyon pa jete fatra nan lari, de bagay kon sa. Donk, nwa li menm li adapte l nan sans sa. Bon, lè m di nwa la, m pa, kòm m te di l talè a, m pa pale de sèlman de Ayisyen, m pale de Afriken an tou. Si Afriken an, bon, peyi nwa yo oubyen nasyon nwa yo repite pou 2 nasyon ki manke prensip, 2 nasyon ki pa vrèman genyen, kòman m te kapab di sa, ki pa gen sans de responsablite, ki gen yon ti jan sankoutcha nan jan mo kreyòl la di l la. Men lè ou rive nan yon gran peyi, oubyen ou rive yon kote, Yo egzije yo respekte prensip yo e respekte yo. E sa pap gen okenn ensidans sou fason moun nan ap evolye, donk li jis adapte l. Sa son grand kalite e nwa yo genyen pou premye e. Premye chan nou tap eseye gade adaptasyon dè nwa lè li soti nan peyi l pou l al nan lòt peyi, adaptasyon dè nwa dan lè peyi zemigre. L'adaptation des Noirs dans les pays émigrés.

Sou lè peyi migran kèlke mo paske Bergson ou kapab di ke li te gentan di majorite bagay. Natirèlman lòske yo pale de nwa yo fè referans souvan o zafriken sètadi se tout moun ki soti an afrik jeneralman yo rele yo dè nwa. Poutan Ayiti se yon peyi nèg osi menm jan ou kapab pran e brezil gen anpil nwa kap evolye ladan. Si nap pran depi peryòd. Kristòf Kolon, lòske Afrik yo t ap soti sou kontinan pou te vini nan yon lòt kontinan, n a gade kapasite yo te gen pou yo vin adapte yo avèk nouvèl reyalite ke yo vin viv nan pi nouvo kontinan yo vin ladan an. Nwa yo, yo transpòte yo mal sou bato negriye, yo tanpe yo, malgre sa yo te toujou reziste, yo te toujou viv e yo te toujou rete konbatif, egal a yo menm nan tout sa ke yo t ap antreprann. Kalite sa, pou mwen, se yon bagay ki entrensèk, se pa yon bagay ki aki. Entrensèk poukisa paske lè nwa soti nan kontinan afriken an ki te gen yon klima ki diferan avèk klima ameriken an ou vin wè nwa gen yon kapasite pou l viv alèz lè m di alèz se pa dan le sans pwop di tèm men plito se fason ke nwa evolye nan nouvèl anviwònman ki vin pèmèt li Mennen yon vi enpe stab. Yon vi m kapab di ki pèmèt li toujou bay menm rannman ke l te gen depi l te ann Afrik la. N a gade sou nan koloni Sendomeng, nwa yo a yo menm sèl te rive pwodui mwatye sik ke mond la li menm li te konsome. Sètadi nwa yo. Te vin adapte yo un peu reyèlman byen. Merci Joannes, merci Joannes, donk la nap pale nap di, mwen menm sa fèm kontan paskem nwa, m fyè paskem nwa, Luckson tou l fyè paskel nwa, e donk yonn nan lòt aspè ke nou pral abòde nan sa gen avèk adaptasyon dè nwa ki se yon richès, donk nou kapab di nwa a li menm li fèt avèk sa, ou pale de intrinsèque mo egzakte ou te itilize, yonn nan lòt plan ke nap Abòde nan sa gen awè avèk adaptasyon de nwa, se kisa li ye pou sikològ Joannes? Jeneralman rekonèt nwa yo pou de moun ki kapab adapte yo reyèlman byen avèk nouvèl reyalite ke yo vin viv ladan an. Sou sa nou vle alume pwojektè a enpe plis sou pwen sa, lòske lòske nwa yo anfas de yon nouvèl reyalite, Kòman yo rive adapte yo? E, tout moun konnen ke nwa yo, yo reyèlman fò. Nwa yo, yo trè fò. Yo fò psichikman, yo fò fizikman. Youn nan egzanp nou ka pran pou nou montre kòman nwa yo kapab adapte yo trè fasilman a nouvèl reyalite ke yo ladan an, Yon egzanp vivan ki se egzanp Michael Jackson. Michael Jackson, malgre tout talan ke l te genyen, talan de gran chantè, gran dansè, men sa pa t anpeche nan epòk ke l t ap evolye a, se te dèyè rido sèlman li te kapab ekspoze talan l. Paske moman an te mande pou ke w te odevan de la sèn, fò ke w te gen koulè klè, ou dimwens moun yo rele bèl po yo, ki. Pou sa, Michael Jackson di, Ok, pa gen pwoblèm. Map jus adaptem ak reyalite a. Li ale, li chanje couleur, li fè makiyaj ki nesesèreman kò li. Sa te vin pèmèt li vin tounen youn nan pli grand star ke le mond janm konnen nan mond mizikal la. E sa vin moutre nou kòman nwa yo gen yon kapasite ki lakay yo pou yo kapab. Rantre pou yo kapab viv nouvèl reyalite yo gen an, pou yo kapab viv nouvèl reyalite ki anfas yo a de manyè, de manyè pozitiv. Si n ap pran egzanp ankò, yon moun kapab gen yon cheve ki enpe krepus, epi l al chèche yon djòb, lè, lòske l rive, yo di, bon, ou konpetan se vre, men kalite cheve ou pa pèmèt nou pran w. nan antrepriz la. Lap jis di ok epi lap ale nan yon famasi l achte de pwodui ki kapab rann cheve li swa. Epi sa ap vin pèmèt ke li sote de cheve krepis la pou l ke li pase de cheve ki swa. Sa se yon nouvèl, sa se yon kapasite d'adaptasyon ekstraòdinè ke nou relve ankò lakay nwa la. Beckson Johnsley Jean-Louis Mwen menm. Men yon bagay m gentan panse avèl lesprim rive lwen nan sa gen awè avèk adaptasyon. Mwen menm Bergson Jones se Jean Louis e m gen anpil respè pou li e jodia nou santi nou trè onore tankou m te di l le fè ke nou gen Bergson Jones Lee avèk nou sou plato a. Bergson Jones Lee Jean Louis donk se sur ke ou gen ou gen nan apwòch pa psikològ Joannès lan ou gen kèk bagay ke ou pa fin dakò avèl. Donk, si gen ou gen yon panchan pou yo, se ki sa yo ye e si ou gen yon ap ajoute, se ki sa yo ta bay? Alò, kòm ou di a vrèman, m ta pral fè, m ta pral eseye fè yon ti konprann. M pa vle tankou mete an kesyon sa Joannès sot di a non. Men m ta pral fè yon ti entavansyon nan sa ki gen rapò ansanm avèk, bon l te pran egzanp Michael Jackson ki te gen pwoblèm pou l evolye nan mizik, ki te oblije pase pa makiyaj pou l kapab chanje koulè po l pou yo kapab asepte l. Map mandem vreman eske se de tip de adaptasyon sa nap pale. An, bon pou mwen menm, m pa konsidere nwa kòm, m, lè map pale de nwa m pa wè nwa nan sans de panse. M pa pran nwa nan kòman moun nan reflechi sa fèl nwa pou sa. Mwen m pale de nwa nan sans koulè po. M nwa paske koulè po m nwa. Mentenan, si moun nan nan yon sitiyasyon kote ke sak bal pwoblèm pou l avanse. pou bal pwoblèm pou l viv jan l ta vla vle a se koulè po l. Si moun sa konnen al vin chwazi chanje koulè po l pou l eseye, bon, kòm nap pale de adaptasyon, banm di adapta, banm di adapte pou l eseye adapte l ansanm avèk sa sosyete a egzije l ou byen sa kote zòn l ap viv l ap evolye a egzije l. M pa fin pran l pou adaptasyon. Donk moun nan oblije sa l genyen menm ki fè moun nan li menm nan, li oblije kite l tonbe nèt pou l kapab genyen aksè ou byen pou yo kapab rive asepte l kote l ap viv la. Pa pran l pou adaptasyon. M tap plis konsidere l nan sans sa. Kilè l ta pral adaptasyon pou mwen? Moun nan, li gen pwoblèm pou l evolye. Kounye a li apral fè tout sa k depann de li menm. Li, dayè, li eseye kon le pli konpetan posib, le pli ekselan posib pou l kapab fè odela menm ke li nwa, li fè moun yo rejwenn li, asepte l jan l ye a. Donk, li pa pral kite pwoblèm, donk, yo, yo, rasism fè yo pa vle asepte l. Li pa pral kite pwoblèm sa fè l pa ka kontinye avanse. Men l ap avanse odela de pwoblèm sa yo l ap avanse, men tou li pa pral oblije chanje koulè po l, donk tout sa k fè l li menm li pa pral modifye l pou l kapab rive asepte l. Donk mwen se petèt sa mwen m t ap di pou m mosyon sa m te gen sou kesyon Michael Jackson nan sou. La m panse nou fè yon gran rale, yon gran deba sou sa k gen awa avèk adaptasyon an e dèfwa, E mwen kapab di, sa ki genyen ti konfizyon ki genyen nan sa gen avèk adaptasyon an, sa ke Bergson li menm, li ba lavi pa l pa rapò a, kòm m ta di, sa ke tèz ke Joannes li menm, tèm ke Joannes li menm, li te avanse a. Men yon nan objektif nouvèl sòti sa, oubyen sòti sa nou menm nou genyen o nivo de Jenerasyon Dore, jodi an, nou pral eseye wè adaptasyon an ki anje ki gen ladan l. Jeneralman. Yo di nwa lan li fasil pou adapte nenpòt sitiyasyon ki ladan l, e donk byen ke ide yo te divèjant pa rapò a baz ke n t ap fè pou n kapab pase ide nou vle pase nan nouvèl sòti sa, byen ke ide yo te divèjant, men se yonn nan fason tou pou n kapab montre donk adaptasyon an ki sa l ye egzakteman. Men, mesye, psikològ Johannes, enjenyè Bergson Johnsly Jean-Louis, Lè n pran le ka de yon jèn Ayisyen, de jèn fam, de jèn jan, n kapab di de notre jenerasyon, la jenerasyon dore, e m toujou gen fòs anpil vigè pou m kapab di sa, jèn fanm, jèn gason sa yo, mwen menm a chak fwa ke m pran tan pou m admire yo, mwen byen antoure. Eske n kapab di. Ou di mwens ki anje, ki pyèj ki gen ladan l. Lè n ap pale de adaptasyon e rezinyasyon. Donk nou menm se ki anje, ki pyèj ke n wè ki kapab soti ladan l. E sitou n ap pran dan le kad de Ayiti, lè jan dAyiti. le peuple haïtien. Rezinyasyon, adaptasyon. Donk, anpil fwa mo sa yo vin soti vle rantre nan lòt. Anpil fwa ou pa rive fè diferans ki gen antre adaptasyon ansanm ak rezinyasyon. T ap pale de Ayiti, ann pran Ayiti. Ann pran jenès pa egzanp. Ann Ayiti, souvan t fwa moun yo di w konsa, pa gen opòtinite, pa gen lajan, pa gen ankadreman. Bon. Kòm ou sot di m enjenyè an talè a, bon m eseye pran sa pou m kapab pran egzanp la sou mwen menm. Euh, mwen se etidyan an enfòmatik. M ap travay, m ap evolye nan sektè enfòmatik. Si m ap e, si m ap di m ap eseye adapte m ansanm avèk peyi a, m pral di konsa, donk, sa m ka fè nan enfòmatik, m ap fè l, menm si pa gen mwayen, ansanm avèk peu de resous ke m genyen, ansanm avèk moun m twouve ki disponib, m ap eseye avanse kanmenm. Yo pa, m pa gen mwayen, m pa gen ankadreman se vre. Pa gen rezo, pa gen kouran. Men si pa egzanp, chak ti, ti grenn kous, ti moso enèji m twouve a, m eseye eksplwate y o maks, ti resous ke m genyen an, m fè yon, m eseye fè yon meyè jesyon de li, pou m kapab avanse. Sa m ta pran nan sans adaptasyon. Men m ta pral di rezinyasyon se lè m di, a. Bon peyi a pa ofri anyen. Bon kòm map aprann enfòmatik map aprann la, m rete chita la map tann m di konsa. Leta a oubyen lè de lòt enstitisyon prive ki deja gen yon grand valè map tann se yo menm pou ta va rekrite m oubyen pou ta va rele m vin travay ansanm avèk yo m pa fè okenn efò. Oubyen m di a m jèn etidyan m fini la m di peyi a pa ofri anyen m pa pral aprann bon m rete la map pase mizè m la si yon moun ban m yon kou m devanse l sa se rezinyasyon. Men adaptasyon li menm, bon, m ka menm rive di la nan sans sa a w ap pale an Ayiti, adaptasyon prèske vin fè yon sèl ansanm avèk rezilyans. Donk, gen pwoblèm se vre, men m eseye fè le meyè de mwen menm, mwen avanse ansanm avèk pe de resous ke m genyen, pe de mwayen ke m genyen, m eseye adapte m pou m kapab evolye menm si sitiyasyon yo pa bon. Psikològ Joannes, donk nan aspè psikolojik. Ou menm ki apwòch ke ou kapab fè avèk sèt kesyon de rezinyasyon e adaptasyon? Li trè souvan, nou antan ke jèn, ki se yonn nan objektif ke Nouvèl Sòti sa li menm li genyen, donk yonn nan kalite nwa atravè latè, menm di lemond, yo genyen, se kapasite pou yo adapte. Èske n ka di se paske yo pi fèb, yo oblije migre? Vers les pays nord ou du moins vers la richesse ou du moins yo dwe adapte yo pou yo kapab viv. Bon, m pa konnen. Men sou yon plan ou yon aspè psikolojik, ki sa ki, ki sa ou kapab avanse psikolog Vans? Bon, apwòch pa m nan ap baze sitou sou fason ke nou menm nou viv an Ayiti, mòd de vi, estil de vi ke nou menm nou genyen nan, nan kotidyen pa nou. Mwen menm mwen di ke a fòs Ayisyen ap eseye adapte l, li fini pa rezinye l. Afòs Ayisyen ap eseye adapte l, li fini pa rezinye l. Ayisyen an, tout sa ki pa difisil pou li, li chèche yon lòt eksplikasyon, li chèche yon lòt manyè de viv ki vin pèmèt li adapte l e dèfwa ou vin mande èske se pa rezinye l li vin rezinye l. Tankou edh deside li p ap bay kou an. Ayisyen vin deside di map chache yon lòt fason ok map achte pano map achte inverter bon komèsan ki vann inverter yo deside yo pap vann inverter ankò se jeneratris yap vann ayisyen vin deside bon map adaptem ak sa se jeneratris map vin achte machin moute ayisyen te konn peye 10 goud li vin peye 15 goud I vin mache nan yon distans kote ak ka pran 10 goud la nan men. Tout sa vin montre eske se adapte oubyen se rezinye, sa vin poze yon pwoblematik ki mande anpil bon sans pou ke ou kapab rive a yon ide konkrèt pou ke ou bay yon eksplikasyon de manyè klè e nèt. Si nap pran kò ayisyen an fason ke li viv nan lari nan mache ayisyen pa yon pwoblèm pou li kowabite ansanm avèk mouch ansanm avèk labou ansanm avèk fatra on dirè ke sa fè pati de kotidyen moun nan moun nan pa yon pwoblèm pou li chita sou yon gwo pil fatra epi lap manje bon sa se nou tout konn wè sa depiw se ayisyen sa rantre nan kilti pa nou. Te vin rive menm yon gon chanteur ayisyen ki te rive vwayaje kisa l di l anvi wè mouch sa se yon bagay ki ekstraòdinè kan menm nan fason pa l paske sa vin tèlman abitye ansanm avèk mouch la abitye avèk labou a li vin prèske pa ka viv san yo menm la èske nou kapab pale de adaptasyon oubyen rezinyasyon bon tout sa se tout sa vin rantre nan fason ke nou konprann reyalite a. Sa vin rantre nan kotidyen nou, nan reyalite n ap viv chak jou a. Mèsi, Psikològ Joannes. E m ap di, an giz de konklizyon, an giz de konklizyon, m ap wè l, m ap prale nan aspè sitou vize lè jèn. Sa ke Enjenyè Bergson li menm, li te fè yon apwòch pa rapò a etid li, e m ta p ap di difikilte ke li menm li rankontre. Ou menm se ki konsèy ou kapab bay sitou oz etidyan, oz elèv sèt kesyon dadaptasyon e rezinyasyon e sitou lavi pwofesyonèl ou lavi an swa? Si ke map reponn ansanm avèk sitasyon sa ke Prezidan John Fritz Gerald Kennedy te di, pa mande peyi a sa l ka fè pou ou, men mande tèt ou pito ki sa w ka fè pou peyi a. Jan ke nou gen sa nan adaj pa nou an, se kanpe goumen l ye tonton. Pa tann leta fè pou ou, pa tann yon moun fè pou ou, men mande tèt ou kijan ou kapab itil tèt ou. Se travay ojoulejou pou kapab jwenn rezilta. Depi ou travay, moun pa ka ba ou. Ma kite w ak ti pawòl sa, Yo pa konn bare van, e yo pa konn bare layivè k ap desann ak men. Mèsi, mèsi psikològ Joannes, pawòl sa yo gen vi, yo gen nanm nan yo. An giz de konklizyon, enjenyè Bergson Johnsley Jean Louis, se ki sa w t ap di ou menm kòm konsèy nan plan ou di mwens nan sfè ke nou menm nou vize a? Pou m fini mwen m ap di, se bagay ki ban m pi plis pwoblèm. Chak fwa m ap pale ansanm avèk yon jèn parèy mwen, Lè m mande l poukisa ou pa fè tèl bagay ke m konnen w gen talan, w gen kapasite pou w fè pou w ap di m a, monchè mwen m sou, m sou, m pa ka travay, m ap ba sa vag, peyi a pa bon men m pa gen kouran, m pa gen entènèt. Bon, kòm m plis pale de kouran ansanm avèk entènèt paske m plis pale ak moun k ap evolye nan kesyon teknoloji. Men fò m di. Nou konnen pwoblèm sa yo la deja. Nou pa pral fè l tounen yon chanson chak jou. Kouran entènèt, kouran entènèt lajan, kouran entènèt lajan. Nou pa bezwen fè l tounen yon chanson. Nou konn gen pwoblèm sa yo deja. Mentenan, men mwen menm, ou menm jèn, sa pou fè. Pa gen kouran se vre, men gen de bagay ke w kapab fè, menm si ti kantite a piti. Ou rive twouve kouran an, ou rive twouve entènèt la, ou rive twouve yon ti mwayen pou manje, menm si w pa byen manje, ou sikile, menm si jan w sa dwe fè l la, e pa konsa w fè l. Donk, pa kite pwoblèm sa yo akable nou pou l fè nou pa avanse. Di, Waw! Bon, pou m ta va fè tèl bagay, fò m ta va gen senkant dola. Fò m ta va gen desan senkant goud. Bon, m pa gen desan senkant goud la pou m mwen. Li ta pral pran m twa mwa pou m fè l, m apral oblije fè l nan si mwa kounye a paske m konnen m ap ka twouve desan senkant goud la nan si mwa, Oubyen m ap redui, konprese lide a, rezime lide a, fè yon bagay ki gon ti jan, yon bagay ki ap mande mwens mwayen pa rapò a lide jeneral m te genyen an. M te vle fè yon bagay k ap koute m 500 goud, m poko agab 500 goud kounye a, olyeke m rezinye m, oubyen m di konsa, a bon m ba sa vag, sa pa ofri anyen, m ap pran plis tan nan wout, m ap fè yon bagay ki 400 goud, 350 goud. Alò. M panse lide m nan pase. Kòm se konklizyon, m ap di mèsi. Mèsi a tout moun ki t ap koute. Mèsi tout moun ki te al sou chèn YouTube la, ki te monte sou kont YouTube yo pou nou te kapab swiv emisyon an. Mèsi Johannes, mèsi Enjenyè Schneider pou envitasyon an. Mèsi tout moun. N ap kontre yon lòt fwa. Enjenyè Bergson Johnsly Jean Louis, mèsi ak ou. Mèsi ak ou. Se te yon gran onè pou nou te kapab la avèk ou.